Mwen tande ti vagabon sal 5 èm avni bolos lan kap di konsa yo te mete florans deyò e pou kèt pou bòs li ok ou pat ka bòs li e se te pi gwo pwoblèm ou sa ou te bezwen pou te ka vire pou te ka sètòp li ou te toujou gen lan ido ke lò sòt la se lè w bwale. Se sa k fè depi l nan telefòn avè w, li toujou mete m sou liy nan kòm yon witness ki pou kenbe w nan wòl ou. Lè w deplase limit anploye ou, travayè ou, mwen m toujou la pou m fè w ranmase bèk ou. Pataje live la sivouplè. Paske si se pa t sa. Ou tap kreye manti sou li. Ou pa wè ke yo peye w pou pale kaka, men w pa gen anyen sou li. Ou pa gen yon merd sou li. Paske m toujou sou lign nan. Depi w rele l, l ap rele w bak, m toujou sou lign nan. Ou pat gen chans pou te set up li. Se pwoblèm ou sa ke w genyen aktyèlman la? Si se sa l tankou w m ka konprann. Ou pase anpil mizè pou rive la, e pa de masisi w pa fè. Ou fè anpil masisi, fouye bouda w. M wè w gen pwoblèm ak wongan m ka konprann poukisa paske avan w t al pran viza sa a, tonnè kraze mwen, Ou frit anba pil wongan, e mwen su e sèten gen lan yo ki kou po ou. Moun ki konnen w yo konnen sa w ye. Ou masisi pa nesesite. So sa vle di ke ou pa yon masisi tankou Mendel ki parèt ak mari l men ou menm lè w gen nesesite, kit li fanm kit li gason, ou degaje w. Sa se 1. Ou di konsa ou pa bezwen moun anba badji. Men pandan se tan, ou bliye byen jan w te konn ap kriye. Depi le premye parèt w ap kriye pou lajan badji an. Jan lajan badji an fè pou ou. Jan w visye lan lajan badji an. Lajan anba peristil. Jan w renmen kòb sa. Chak mwa depi mwa a vini, w ap kraze telefòn mwen pou lajan badji an. Ou bliye anpil papa kaka. Men kote men ou sanwont anpil ou pat menm te sipoze ouvè dyòl ou kisaw panse ou panse ou taba vin chita la ou leve nou paske esa ou te panse ou te panse ou tap vin leve nou sa ou te panse epa sa Ou voye, bon m di nou, sonje byen, menm jan ke gen espyon, mwen mwen espyon, panse ke, bon pawòl m ap pale avè w krèk koko, lè w te voye fanm ou an, ou te rele fi an, ou te rele atis lan, ou te fè fanm ou an, ban m di w byen kòman w fè l, kòm jodi an, ou ban m opòtinite, pa t gen okenn krèk madan Alen,

Ok li rele fi an kò. Fi an bal nimewo frèl lan kòman nèg lan rele an sak lèd anpil lan frè an li menm li rele manman an pou pale avèk fi an kounye a la yo vin wè se tap yon bon plan kounye a yo pranw pat gen okenn krèk mal se te yon bagay ki sèt se yon bagay ki te sètòp kel te ye tout lè ke ou tap monte bakenfo yo te voye fanm ou an kontakte monte bakenfo m te okouran de li. Chien manje atè pa di merci. Lajan anba peristil ou te konn gade bèk ou te konn ap manjel. Jon visye. Nou panse ke ou te ka pran Florence pou te fèl sa w vle avèl. Se sak fè depim nan telefòn wap pale kaka wap depase elèv ou em ka fè moun yo tande. Ap depase elèv ou m mande w a kiyès wap pale la. Ranmase djòl ou m pap prann nan men w. E se te pi gwo pwoblèm ou te genyen ansanm avè m. Ok? Nou pa bezwen w. Nou pap janm bezwen w. Chyen tankou w. Ban m di w yon bagay. M vle w mete nan tèt ou. Gwoup sa a, ou pap janm rantre ladan l. Mwen konnen fè ebyen tout blòf wap bay wap fè kòb trèt koko ou te fèm voye yon chèk ba ou fèm voye yon paypal ba ou just pou te moutre gwo kochon ke ou touche mil dola which is se pat janm fucking vre m fin voye paypal lan ba ou ou te menm vle kenbel pou e tiye mwa lè pou voye kòb mwen tounen ban mwen ou di ke paypal sesi paypal sesi m pa di w yon merd. Li pran w 3 jou pou te remèt mwen kòb mwen. Ou son, ou bliye, ou son, ou, èske ou sonje? M konn ki blofè w ye. Se yon moun tout sa w di se manti. Lè w te di fi an ap vin lan cho w lan, ou te fè konnen fi a, mari fi an, mari fi an ap vin lan cho w. Kote tout moun avanse pou te fè senmil moun, bagay radòt. Lè m rele w m mande w èske se vre, ou di non. Pou rale moun bullshit. Pa gen anyen ke w di, ke w ap fè, w ap fè siksè. Tout moun konn se blòf. Mwen menm mwen konn se blòf. Bonjou pa laverite. Se yon ti visye, ti vagabon, ti sansal ke w ye. Nou vin la a, n ap vin pran pòz bagay nou, pran pòz nou sesi, but bullshit. M tande w di konsa ke e n ap fè fondasyon nou pa ka okipe pitit nou. Pitit mwen gentan gen asosye degrel wi se pa pandan pandanl zo granmoun lap al nan ti kominite kolèj ap pran 3 klas poul wè sil ka pran asosye degre li pa menm ka pase menm li paka pase ni matematik ni anglè haa ok pitit mwen ka okipe ni ou Ni mal tout malpropte k lakay ou. M pa gen timoun piti. Ou frekan anpil. Ti masisi. Ou bliye pase ou. Ou engra. Ou engra a mort. Tonnè krazem nap pale de medam yo ki koupe trip yo ki fè bouda yo se kob nou pa genyen pou nou fè. M pat menm te konn de sonabo e koman bagay lan rele e sano sonabo bella sona bella m kwè se fanm ou an ki te voyel banm poul moutrem men kote kel gen plan poul al sesi poul al koupe trip li men epa fòt nou si w pa gen kòb pou nou pou pou pou nou menm pou nou koupe trip pa nou nou pa bezwen w lan sèk nou ou mèt kòmanse jape jakaye. Ok nou pa bezwen w nan sèk nou ou pa gen anyen sou li se sa kap mòde w la wi mwen te la se sak fè w pat ka fè sa w vle avè l li te make sure l toujou mete m sou liy nan pou lè w deplase lèbòn mwen pou m fix you up pou m di w pran men w salòp w ap pale a bòs ou epi next time w ap pale de bòs ou w ap pale ak bòs ou ranje dyòl ou Paske mwen se ansyen boss ou. Florence se ansyen boss ou. Ranje bèk ou ti masisi, ti vagabon, ti sansal. Ou konn pou ki sa m pa respekte w? M respekte tout homoseksyèl. Se paske w son masisi pa nesesite. Pa ganyen w pap fè. Ou fin koupe rèk lan boudaw pou ti viza ou fin antre ou souse depi se koko ki genyen kote ou ye an pou wè ke si ou te ka gen papye e pou jiska mentnan ou poko janm kapab lè wap pale de bòs ou. Mete M devanl ok. Frekan, sanzave, ansyen vòlè. Ou pap manje lajan peristil ankò. Wi se sam di. Visye, ou renmen lajan anba badji yo twòp. Ou pap manjel ankò. Chan ou te konn manje lajan anba peristil? Ou bliye? Engra. Jan lajan peristil fè pou ou. Sanwont. Ou bliye? Lajan peristil te peye dèt wi pou ou. Kalanbè. Lè m di w kaka engra a, ou pa gen dwa janm anyen akoz de engratitid ou. Se kounye w ap pale de anba badji. E pou di ke yo di yo pral manje w, sak pral manje w kaka? Malpwòpte tankou w, nou toujou bezwen moun manje nou. M pa ka konprann, anvan anyen yo di yo pral manje m. Nou toujou ap swete pou moun ta manje nou. Sa l ye la pou yo manje la? On kaka tankou w, non se pou rete vivan pou detwi tèt ou. Ou byen kòmanse la. Ou pa wè figi w lò pa w tankou gwo ti visye. Fig ou ton pil kaka a kanpe lap jape ti visye restavèk bouzen se sa w ye kaka that's what you are ou pa yon merd ou pa anyen si w te yon bagay serye sa w ap fè sou nèt lan la e pa li w tap fè kounye a w pale de machann pwason kiyès ki plis machann pwason ke ou te kwè w sou kote m nan fiyèl map vann pwason wap vann piskèt. Ou poko jwenn, ou poko kon yon fanm nan bouda pou foure lan dyòl fanm ou an? Kòm dabitid sa w konn fè fi yo? Ou pale de machann pwason. Are you serious? Ou serye kaka? W ap pale Badji mal? Ou fèt kare pran baton anba Badji an, salòp sal. Chan lajan Badji bon lan dyòl ou. Bòs mwen, Pase banm lage ti afeksyon pou mwen. Depi le premye depi l minwi. Bòs mwen pase lage ti afeksyon pou mwen. Yo fout ou règ manti nan koko w. Ou merite tout sa k pase w. Y ap ba w restoran. Ou pral lekòl ou pral aprann pou vann kay. Chak klozen 15 mil dola. Ou al fè bèl ti gason. Krèk koko. Fistre malpwòpte. Wouuyy m kwè te gen kòb ki te kòmanse ranmase pou bagay restoran sa men lè yo te mande prete yo pat jwenn lè yo tal mande prete yo mande 20 mil prete yo yo pa jwenn yo mande 10 mil prete yo pa jwenn sa lan antouraj lan sak bay ti monnen yo ti monnen dat on mèd pa fèt. Wap swiv? M poko ka tann pou m wè lè gwo kochon ap jere bouda w. Gwo kochon gen pou l jere koko w. Ou mèt poze w. Ou jape twòp. Poze w. Ou bat kò w twòp. You ain't nobody. Ba yon moun ki fè w konfyans. Pa yon moun ki fè w konfyans lòt bon ou fistre. Fistrasyon ap pete bouda w. Jan w panse Florence ta pral pase yon pral l pase konsa. Okontrè nou pi byen ke nou te ye avèk ou. N ap pi byen pase la ke nou te ye avèk ou. Men fistrasyon w kaka. Men tout fistrasyon w. Sa moutre w se li k limyè an. Men fistrasyon kap pete bouda w la wi. Se fistrasyon sa kap pete bouda w. Avèk pye maya sant pye w kap pete bouda w, fistrasyon sa kap pete bouda w. Sa w te panse an, se pa sa. Ou fistre. Ou trè fistre. Pou ou menm ou panse san kalanbè ti vagabon san sal tankou w, Florence te ka tonbe. Ki sa w ye? Pou Florence te ka tonbe an. Bon se akoz de Florence ki fè w te gen limyè. Se sa k fè w te vin antre anba vant li. Se pa li menm ou pase. E w tyen aske tout kote l pase pou l site non w. O yè yè! Se pou w site non m! Si wi yes yes se pou site nom. Ou te vle pou non lan video. Wa de po koko w kap bat bravo pou non te lan video. Konbe kob ou te bay pou lan video. Konsa moun lan video? Ou konn wè moun lan video konsa salop. Sa w te ye pou te lan video. Kisa w te bay? Konbe kòb ou te bay pou yo te mete w nan videyo? Esplike m. Pou yon sponsor, sa vle di fò w met kòb deyò pou sponsor, se sa l ye wi. Kòman pou w te lan videyo, pou non w te lan videyo? Sa w te fè? Pou non w te lan videyo an? Paske m wè bagay sa depi lè w te wè l lan, l te fè w mal anpil. Li te antre anba, gade anba po w, ke non w pa t lan videyo. Kòman pou non w te lan videyo? Sa w ye? Son ti vagabon ou ye, ou de yon telefòn, yo ban w konpitè, bagay, mete imaj, wap jape, wap di kaka, ou son entertainment lan pati sa, moun vini, yo griyen dan yo. Men kisa serye ankò ou ap regle? Pa yon fucking merd. Tout la sent jounen, ou avèk yon ti sachè nwa. Son favè m te fè w lè m te mare bouda w. Se paske 1. Can an pat ka pran yon lòt wont. Ou pat ka pran wont sa, yon lòt ti sache nwa ankò pou ap debake. Ok? Se youn nan rezon. Se yon favè m te fè w m te met bouda w chita. Tèt nou engra. Ou ta sipoze di mèsi. Lè konsa w te gentan sou konbyen ti sachè vwayaj wi. Ou te gentan sou konbyen ti sachè vwayaj? Jan w chèch anpil. Ou ta sipoze ap remèsye m. Ou ta sipoze ap di mèsi Nènèn. Pandansetan w chita w ap pale kaka. Se chita w chita w ap jape. Ou pap janm aprann. Ou pap janm pran leson. Ou son sanwont. Ou son sangwen. Ou son sanpidè. But then again. Pandan wap mache pran pòz kou gason tou bouda w fon pase sa m pa konnen. Mesye banm di w yon bagay Kon langyèt manman w tande Nou pa bezwen w Pa men jape non nou pap pran bon ou wè ou menm Menm lè yo lago w nou pa bezwen w I swear to God Menm lè yo ta lago w la nou pa fucking bezwen w Mwen menm Nou pa fucking bezwen w We don't want you. MK pale pou Florence tou. Nou pa bezwen ou. Ou pap janm vin la anko. So ou bezwen, you need to stop jape. E pi chèche kob, al koupe trip nou tou, moute bouda nou tou. Ok? E nap monchè genlè se non moulen pou yo mete nou, moulen nou, moulen nou, moulen nou, kòm dechoukay fè mirak, men nap gen 2 boutèy dechoukay pou n achte anvan ke pou nou ta menm kanpe devan pye Florans. A se tout bagay kwochi lakay nou. Kèt jalouzi se gwo koze wi. Ou gwo jalouse ou te ka tiye tifi an sim bat la ou tiyel wi ahan ou pat jwenn sa ou te bezwen an kèt ou rate kou an nan gèt pa gen anyen nan men w ou rate kou an pou fòk òp Florence ou konn depi kilè ou gen sa lanma depi lè ou te di si w vle ou ka pase mizik atis lan e depi lè sa wi aprè sa ou voye fanm ou an al rele aktris lan Aktris lan pa reponn. Li rele ankò, aktris lan reponn, li di li ba l nimewo Joama. Ou al nan Joama, ou yo ba w nimewo yon moun Joama, ou pale, yo di w non. Li rele aktris lan ankò. Aktris lan ba l nimewo frè l. Se ou k fè ti chyen lan pye moun wi. Nèg de ki rele chyen frè l lan. Ou k fè chyen lan pye moun yo wi. Kounye frè an li menm, li rele manman fi an. Pou yo di ok son bon opòtinite bagay bagay li gen bagay lan menl poul lage Florence atè tankou ok li ka fè Florence this li ka fè Florence that pat janm te gon modern fucking Alain madan Alain pat janm te gin sa. Kote a madan Alain ki ha yo pat janm te gen bouch chet sa ti visye Kounye a m tande fanm ou an menm m te gon kòb maryaj m te pwomèt li se woule map moule gade yon fèy krèk koko mesye m gade bann pipo bann kolangyèt manman nou tande m konnen nou se yon wonga m te fè epi nou banm marenn wi aa. Voye plas 30 mil dola ban mwen kap gade 30 mil dola pou 5 et tan pou maryaj fè ete piyay hala koko san prèl nou wè kay kraze n vin pran blòk anheheheheheh plas 30 mil dola rad 5 mil dola gade se te se te michèl benèt Maryaj ki de marenn, de sesi, pil sesi, pil sela. Mpa konnen, mpa he. Talè kote ou ye yo pral ba ou le men ok. Rete kote ou ye an tande frè m pase nou pa bezwen w la. Yo ou jwenn syèl lan rete la. Se la yo di w rete. La, la, la. Malpwòpte. E di m di w rete la. E mwen k di w rete la. Rete la pou w manje kaka. Yes. La ou frekan twa pou djòl ou rete la la ou prete la la manje kaka ou mèt fache pran pòz pake rad ou some time ap rale sesi pran pòz ou wap pake pran pòz ou pran yon bagay pran pòz kriye pa gèt manman ou la ou prete kite frekan la. E la ou djou rete wi. Gyèt manman ou. Kaka. Fè frekan. Ti vagabon sal tankou ou. Frekan. Rete la pou manje kaka. La. Apre sa plen boudon anba tafya. Yon bon lè tafya ka pete fyèl ou. E pi lè ou wè kote ou ye ou pa kapab ankò ou fistre tonnè. Rale boutèy tafya ou pase e chak swa ou bwè. Rale bouton tafya ou pa ka ale. W ap gade ou pa ka ale. Epi monte vin parèt lan bakyad moun yo epi pou w ap moutre w gen bakyad epi pou w pale kaka. Epi that's it. Ou pa fè yon pa kite yon pa ga nago. That's it bitch. Ou frekan. Non pou kaka a rete la. Frekan. La. La. La. Ou pa demirite lage. Ou pa lan bon pozisyon. Se yon favè m ta fè w, e la pou rete. Manje kaka. Lè yo vle, yo fout ou deyò. Get the fuck out of my daddy house. Get out my daddy house. Sot lakay papa m. Chyen. Ou poko wè anyen. Kalanbè sal. Moun Facebook ranse mesye. Adje ou. Pi poko nan gèt manman nou tande. Mesye ou pa gon kèt asyèt pou al lave? Bay asyèt pou lave? Epi met soulye yo deyò pou yo pran van. Ou kontamine tout anndan kay lan. Yo di w sa deja, timoun yo di w sa deja. His foot is stink. He stink up the whole house. Get the fuck out my daddy house. Punk. N ouvè bouda w nan lakou moun yo. Gyèt manman w. Pale wi Pipo, m te vin pale avèk fiyèl mwen. M konn se yon dezòd li ye pafwa. Fò w vin pale langaj li avè l. Mwen m pa bezwen tafya non pou m pale avè w. Ok? Gyèt manman w. Sa w gade, w gade, w fistre kon kaka. Ou tankou yon chen k pete legliz. Ou pa konn kote pou met bouda w. Ke wap sote bon. Enfòmasyon ke w te bezwen. Madanm vyèj se rans. Oh vyèj se rans. Sa w te panse w pral fè lòlòt bon an ou pa fè l. Sa w te vle fè a Florence lan ou pat ka fè l. Lè w gade w wè Florence ap byen pase, Reginald nan koko w. Ou konprann? Mas konpa nan koko w, e dè lòt nan koko w. Kounye a w pa konn sa pou w fè. Tèt ou cho salòp. Ki sa w te panse? Li t ap bèl nan men w? Se nou k pa bezwen w wi. Nou pa bezwen w. Nou p ap janm bezwen w. O o. L ap vin di konsa ke, o wi, nou mete w deyò. Nou te fè w plis byen. Nou pa ta djòlè konsa, e bon bagay map di nou wi. Kot kalanbe an fèm voye 1000 dola pou li nan paypal epi kounye poum jwenn kob mwen bak se aprè 3 jou kob sesi paypal blokem ou enben wap kitel pou pwomosyon mdi non voyel pou mwen poul te moutre nèg lan ke lap touche 1000 dola ala djòlè an bon joul pa laverite non. A mwen k pou di nou wi. Bonjou kalanbè an pa la verite non. Bonjou kaka a pa la verite. Nèg vini ak djòlè nèg foulard ni li ni fanm ni an. Mache mande prete tout kote. A de po bouda yo. Bon nou ka wè sa tou mezanmi. Nou m ka konprann gen lan nou ki sezi, gen lan nou ki pa konnen better. I understand that. Ok? Men gen de bagay yon moun ap fè ou wè ke pa gen anyen serye vre. Moun ap montre w ti lakou kraze. Ok? Pakèt bann ti bouda chanm, ti kal ti kal ti kal lwe tout, en prayvesi, pri moun yon vye tele vizyon, bagay ki all over yap moutre, f show off pou sa, yon vye bay e e e couch plastik, yap mou e yo what the fuck? Ou pa wè se yon moun yo ki pa kanpe sou anyen? Why yo moun sa yo pa kanpe sou anyen? Se wè nou pa wè? Moun yo pa kanpe sou yon merd non people. Nan de kriye lap kriye la pi fò pwomosyon kite la jwenn Reginald. Ou mèt wè lap pale kaka manti wale yale yale nèt. Se lè moun yo gade yo wè yap pew wap mande 300 dola 200 dola yo mande for what? 75 dola pwomosyon cheri. Ou japan anpil. An e kraze m. Kou an fòmal. Kou an di an. Vip pip. Tout moun ale. Wongan wousvel ale ki te kan byen sèvi avè w. W ap manje zong. Ooh salòp ou kriye lèd. Ranmase koko w ti gason. Ranmase, ranmase. M te di w li pa p bon pou ou. Ou te panse Ou panse ou ta pral bèl ti gason lòt bò bèl ti yason Bon kounye si m ta ba w djòb pou w bale lakou an Lakou peristil lan w ap pran l Salòp sal Mèt poze w Sa w ko wè Ou poko wè anyen E pa la w ye Ok No problem Kochon gyèt manman w. Guys je m'en vais. Kaka a kriye. E kriye la ou ka wè kriye a. Wi ou son bèl ti fi men machann pwason. Non an an si l pat gen machann pwason sa. Tonnè kraze m jodi an petèt ou te ka set up li. Konbyen fwa n ale pou nou set up li. Sil pat gen machann pwason sa, marijòn gran krèk sa bò kotel, lè konsa inosamman li patap gen dlo pou lavel. Ou pa wè nou pran fotol nap tèks li nap di konsa ee. Nou pran fo oh Saw panse sim mete foto avek aktris lan map poste foto ou konn sak fè sa paske ou bezwen prèv pou moutre ke li dakò li asepte li di w how dare you don't you dare put my picture with that lady m te bò kote l nan paske m konnen nou tap save achiv pou li konbyen fwa nale pou nou set up li. plizyè fwa. Marijann gran krèk lan toujou la. Menm nan telefòn. Lè w tande m nan telefòn nan, Anhh. Lè w ap deraye, m di w non, non, non, non. Ranmase djòl ou. Non, non, non, non. Nou pa ret avè w. Ou pa ka pale avè nou konsa. Ou pa ka pale avè l konsa. So si machann pwason sa pat la, ou wè djòb sa yo voye w. fè an ou tap ka fèl ok men dèske machann pwason an la ou pa tap ka fèl akoz machann pwason an gentan bloke koko ou e machann pwason ap chita la map bloke kalanbè tou eskize m wi. Machann pwason ap rete la a pou l grese pye l, pou l foure pye l nan tou langyèt nou. Mesye ranmase koko w lan nèt lan. Ou kriye tè lèd la a, ou fè lèd. Ou fè anpil kaka, tout moun wè feblès ou. Chet ou parèt lèd. Pou machann pwason ou pa ta la. Vale fwa ou ale pou setup li, lè m nan telefòn nan, lè w ap poze l de seri kesyon epi li aah uhmm epi mwen menm m pase m reponn, yes. Paske nou konnen, m te gentan konnen yon jou gen pou w la a kote w ye an. Ok? An gyèt manman w mesye. Se sa m di wi. Zo koko.

Kendy Jean. Kwa se bo kwa la kwa, kwa dèyè kwa. Men chen kon langyèt manman w tande. Ton koko zo koko ka langyèt manman w. Ok men chen. Gyèt manman w. Ou pat ou pat twò konfò, ou pat ka konfòtab. Pase kwa la kwa ki rele chèl kreyòl lan kanpe la kwa. Han, ou ta ou tap chante katamwa. Ou tap danse kato a mwa si chèl krèol pat la pou te gen pawòl sou madanm sa oh nè krazem oh gyèt manmanw m te pare pou ou bouda santi vagabon ansyen ti vòlè ansyen ti kidnapè santi vagabon se kèm avni wi. Mesye ti kidnapè 5 èm avni. Kiyès ki pa konnen nan 5 èm avni bolos. Ti san sal. Ou tal dèyè ti fi, ou tal file ti fi. Ou pa wè paran l te kouri dèyè w? Ti delekan tankou w, ti grangou tankou w, ou wè pitit moun yo tal file an. Bon bon mwen sim ka, kot lòt te, m bal baw non ti fi an wi. Poum moutre w janm konnen w byen. Talè m bay lòt telefòn mwen poum baw non ti fi, ou tal file an. Paran l kouri dèyè w. Next live.